tout bon vre. San voye monte.
Gen nouvèl ke nou genyen pou ou sou kesyon I. Salut, onè respè tout moun, mwen se Jacquelin Belizaire pou Jabez News, jodi a nap antre nan Jabez Imigrasyon, nou pral wè dènye nouvèl ke nou genyen pou ou sou kesyon imigrasyon. Mèsi dèske ou branche nan moman an, mwen se Jacquelin Belizaire. Lèzetazini li konkli la yon akò avèk Ladominik pou l voye E kèk demandè dazil nan ti il sa a, nan Dominik ki son il nan Karayib la, nan kad yon koperasyon ke yo gen avèk Etazini, son koperasyon yo ta rele yon koperasyon rejyonal. Enben gen akò menm jan an tou ki siyen avèk plizyè lòt peyi nan rejyon an, notamman yo siyen yon akò avèk Beliz, nou ka site tou Paragwe, Antigwa avèk Barbouda. Donk menm akò ke Lèzetazini siyen avèk E Dominik la? Enben li siyen tou avèk Beliz, Paragwe, Antigwa e Barbouda, Antigua y Barbuda. Donk poukisa akò sa? Se pou yo kapab enben voye dè demandè dazil nan peyi sa yo. E se prèske menm yon akò ki sanble avèk akò ke Lèzetazini genyen avèk lè peyi tyè sur yo. Honduras, Ouganda e Equateur. Donk detay yo, pa gen twòp detay sou akò a, pa gen detay kòm si kijan kanti konbè kantite moun ke peyi sa yo kapab resevwa, ki kalandriye a, kilè yap kòmanse resevwa, nou pa gen twòp detay sou sa oubyen otorite yo poko pibliye detay sou kantite moun yo, kalandriye sa vle di kilè yap kòmanse, kilè akò a menm ap antre an aplikasyon. Akò sa yo, ben, se akò ki pwovoke tou anpil reyaksyon bò kote anpil òganizasyon ki di ke yo pa konnen fò gen yon etid pou ki ta fèt kèlè la kapasite dakèy de peyi tankou Beliz, Paragwe, Antigwa ak Babouda ki kapasite dakèy yo e ki transparans k ap genyen tou, èske tout bagay klè, tout kondisyon yo klè e o nivo lokal eske tout moun ap konn tout bagay nan kad e akò sa. Donk konklizyon se ke enben Etazini siyen yon akò avèk la Dominik son akò de koperasyon rejyonal se pou demandè dazil yo kèk ladan yo enben ale nan peyi sa yo. Toujou nan imigrasyon la Florid li menm bò kote pa l, eta Florid enben l ap tann otorizasyon federal pou l kapab ouvri yon twazyèm sant de detansyon pou migran e menm yon posiblite de yon katriyèm. Donk nou konnen ke Laflorid gen 2 sant dakèy pou imigran, nou konnen Aligatò, Alkatraz avèk Sant Krom. Donk se 2 sa yo gen anpil kritik sou yo men malgre sa enben Florid kounye a l ap tann yon otorizasyon, otorizasyon federal byen sur, pou yo kapab ouvè yon twazyèm e menm evantyèlman yon katriyèm. E fò n di ke enstalasyon sa yo, enben, yo vize, enben, soutni politik imigrasyon strik gouvènman federal la, donk nan nouvèl kanpay prezidan Donald Trump lan, enben, yo bezwen plis sant, sant de detansyon, E n ap wè tou ke gen anpil mezi, sa yo rele mezi dakonpayman. Sa vle di yon politik ke w genyen men w bezwen mezi dakonpayman. W ap wè mezi dakonpayman sa yo, y ap fè l nan kesyon de pèsonèl ice, sa vle di ajan federal pou dwàn avèk imigrasyon. Fò yo gen plis moun toujou. fò yo gen plis strikti toujou, fò yo gen plis biwokrasi tou, n ap wè se sa k fè yo gen sant dinite espesyalize ki nan ki kote sa la, nan ki pa twò lwen la non, nan Atlanta pito, nan Atlanta ke li ye, e yo menm yo genyen pou yo trete yon pakèt kesyon ki gen rapò avèk imigrasyon. Donk, enstalasyon sa yo, se pou soutni politik imigrasyon strik e prezidan Donald Trump la, epi tou, y ap fè fas a dè pouswit jidisyè tou, pou legalite avèk kondisyon de detansyon. Donk, se yon kote, pa egzanp, lè w pran Koum, lè w pran Aligatò Alkatras, Se de sant ke ki anba anpil anpil kritik pou jan sitiyasyon an, pou jan sitiyasyon an ye, ki jan ensalubrite ye. N ap wè Amnesty International li menm li te menm fè yon rapò sou sant sa yo, ki jan ke sa pa bon, yo, moun yo, paske yo prizonye a oubyen. detni si w vle rele yo, enben yo pèdi tout lavi prive yo, yo gen kamera sou yo 24 sou 24, yo gen limyè 24 sou 24, twalèt yo pa an eta, se ensalibrite, donk gen anpil kritik ki tonbe sou sant sa yo. E se nan moman sa menm ke Laflorid ap tann olye ke li ta rezoud kesyon sa a, enben l ap tann kounye a yon otorizasyon federal pou l kapab ouvè yon twazyèm e menm yon katriyèm sant. Donk sa se toujou nan kesyon imigrasyon. Nan kesyon imigrasyon toujou, gen anpil kritik ke gen dè eli demokrat ap fè sou priyorite ke gouvènman an bay pou aplikasyon lalwa. Li di gen dè senatè demokrat yo menm yo akize administrasyon Donald Trump lan dèske yo reafekte yon pakèt ajan de lit kont krim, dwòg, eksplwatasyon timoun, trafik moun e lòt ankò, li di ke se de sektè ki trè enpòtan, sa vle di lè ajan k ap lite yo menm yo nan kad lit kont krim, kont trafik dwòg, kont eksplwatasyon timoun, enben lefèt ke administrasyon sa li menm Aks santral li nan politik li se imigrasyon. Donk pou tèt sa yo fon reafektasyon. Sa vle di moun ki te nan domèn lit kont krim, kont dròg, kont eksplwatasyon timoun, enben yo pran moun sa yo, yo reafekte yo e yo voye yo nan kesyon imigrasyon. Sa pou demokrat sa yo enben redwi efikasite ankèt penal yo. Donk ankèt ke moun sa yo konn mennen enben li vin absoliman redwi an tèm defikasite paske yo vin manke pèsonèl. Yo mande eksplikasyon ofisyèl e sesi yo di anvan 19 janvye kap vin la. Donk senatè demokrat yo yo menm yo plede pou ke gon eksplikasyon ke gouvènman an, administrasyon an bay E avan 19 janvye, m pa konn poukisa se 19 janvye a, e paske yo di ke disi 19 janvye fò jwenn eksplikasyon le fèt ke yo fè yon reafektasyon yo estime ki pa kòrèk, ki pa efikas, lè w pran de moun ki te nan lit kont dwòg, lit kont trafik dwòg, lit kont eksplwatasyon timoun, ou reafekte yo, ou voye yo nan imigrasyon paske ou manke bra, Yo di ke pou yo se yon sa redwi efikasite ankèt penal nan peyi a. Donk yo mande yon eksplikasyon ofisyèl, donk yon eksplikasyon ofisyèl petèt bò kot DHS, bò kot uscis, Sèvis Imigrasyon ak Natiralizasyon, oubyen tou senpleman bò kote otorite federal yo pou yo eksplike kesyon sa bay Kongrè a. N ap raple ke efektif ice Donk ajans ki ki genyen ladann ajan federal pou imigrasyon avèk dwàn, enben yo menm yo ogmante, se yon ogmantasyon de 120 pousan nan mwens ke yon lane. Pa bliye ke Prezidan Donald Trump moutre monte 20 janvye 2025, donk 20 janvye sa pral fè 1 an, li poko menm gen 1 an, men efektif ice monte de 120 pousan. Donk

ki yo menm dispoze pote kole avèk ice e lè w di 40 ajans alò ke e avan sa avan sa e fò di ke sa kòmanse an 2026 la la men nan 2025 la yo di ke nan Tennessee son ti ponyen moun ke yo te voye yon ti ponyen ajans ki te dakò pou yo pote kole avèk ice men a pati de 2026 sa la enben Tennessee di ke li menm l ap pote kole nèt al kole tèt dwat tèt frèt. pou yo kapab ede nan kesyon imigrasyon donk gen plis ke 40 ajans ki yo menm di ke yap vin nan kesyon kanpay imigrasyon donk sa vle di ke si nou diw ke efektif ice ogmante de 120 pousan nan mwens ke yon lane avèk plis de 12 mil ajan ke yo rekrite, donk nou imajine nou ke 2026 sa, li kapab genyen yon lòt gwo ogmantasyon konsa, paske de pli zan pli y ap konvenk moun ke, enben, se, se la choz a fè, se la politik a adopte, imigrasyon, paske yo di ke, daprè otorite yo, daprè ke se DHS, ke se uscis, ke se la Mezon Blanch, enben yo di ke sistèm imigrasyon yo vle fikse l yn fwa pou tout e yo vle tou sekirize fwontyè a pou fwontyè a tounen fwontyè ki gen plis sekirite nan lemond. Epi se konsa tou avèk tout moun ke yo genyen yo enben gen gouvènman federal la enben l deplwaye Sa se tou nèf e nouvèl tou cho, gouvènman federal la deplwaye 2 mil ajan imigrasyon avèk ajan imigrasyon, donk ajan federal e pou dwàn avèk imigrasyon, n ap pale de ice, nan Minnesota. Nou wè Minnesota tè trè prezan nan aktyalite a sè dènye tan, donk. nan Minnesota yap ankete sou yon kesyon de fwod. Gon fwod tèt chaje nan Minnesota, son fwod ki gen rapò e avèk prestasyon sosyal, son fwod sosyal e ladan l sa ki rèd la, li gen plis moun ki dorijin somalyèn. Nou sonje ke Prezidan Donald Trump te joure moun sa yo byen joure, li di se des immondices ke yo ye, des fatra, li pa vle moun sa yo nan peyi yo, menm menm menm menm menm. e nou wè nou wè Somali parèt nan plizyè lis pou kesyon de e travel ban sa vle di e restriksyon de vwayaj nou wè Somali trè prezan donk e gon fwod ki tèt chaje e chak jou kap pran lòt nivo nan kesyon de fwod sosyal e gen anpil moun ki ladan yo yo jwenn se moun peyi Somali operasyon sa yo di se yonn nan pi gwo operasyon ke administrasyon Trump lan janm fè e li pwovoke de reyaksyon lokal e politik ki trè avanse. Wi, se kòm yon repons ak yon gwo zafè fwod nan prestasyon sosyal e ki enplike imigran. Operasyon sa pwovoke anpil remou politik, anpil reyaksyon, notamman Gen desizyon ke gouvènè Minnesota a pran, li di ke li menm li pa pral nan eleksyon ankò. Donk, sa vle di ke nan moman n ap pale la, se gwo operasyon k ap mennen nan Minnesota, kote ke enben gon gwo operasyon ke ice ap mennen parapò ak fwod, ak fwod ke yo fè nan. kesyon sa a nan kesyon prestasyon sosyal, kòm si gen ti magouy k ap fèt ladan. Men yon lòt bagay ankò ki gen rapò toujou nan kesyon imigrasyon, ki gen rapò avèk sa nou sot wè la a, k ap pase nan Minnesota, enben gen kesyon de pataj de done. Nou konnen ke lè nou bay yon enfòmasyon, pa egzanp, nan yon kote Ozetazini, nou bay yon seksyon oubyen yon enstitisyon, yon òganizasyon, enfòmasyon, E òganizasyon sa pa gen dwa otomatikman pataje enfòmasyon sa avèk lòt moun si pa genyen yon pwosedi, yon pwosesis legal ki pèmèt ke enstitisyon sa fè pou l pataje done yo. Men gen de ka kote ke leta di enben fòk sa fèt. Enben se egzatteman sa Wall Street Journal enben pale de li se pataj done e Medicaid avèk ice. Anvan n ale pi lwen, an n di nou sa ki rele Medicaid la. Medicaid la se yon pwogram piblik, yon pwogram leta pou asirans sante Ozetazini ki pou moun ki pi vilnerab yo, moun ki pa fè gwo gwo lajan e yo mete yon barèm, yo mete yon limit kòb ke w fè pou w kapab benefisye de Medicaid. Donk Medicaid la li ede w peye pa egzanp swen mediko pou moun ki pa gen mwayen pou yo ofri yo tèt yo yon asirans prive. Donk e se sa nap pale la. Donk pataj done moun ki al nan Medicaid avèk ice. Gen yon jij federal ki pran yon desizyon sou sa, gen yon jij federal e ki statye kote ke l di Depatman Sante ak Sèvis Sosyal, yo rele l HHS, isit Ozetazini, enben yo di ke li kapab reprann, paske gen lè yo te kanpe, yo fon kanpe, enben yo di ke l kapab repran e pataj sètèn done denskripsyon avèk Medicaid. Donk Medicaid, enskripsyon ke ou fè nan Medicaid la, enben ou kapab pran kèk enfòmasyon yo pataje l avèk ice. Yo di ke pou ki rezon yo fè sa, se pou yo kapab fasilite operasyon kontwòl pandan ke, operasyon kontwòl, men pandan ke tou yo, yo pa vle tou ke yo pataje kèk enfòmasyon medikal ki sansib. Sa vle di ke An nou pran pa egzanp moun nan gen yon kansè, moun nan gen yon maladi ki sansib, kòm se yon moun ke yon bagay ke moun nan pa ta renmen pataje avèk lòt moun, enben yo di ke la ou pa bè bay enfòmasyon an. Men, yo di w done deskripsyon pou Medicaid la, enben ou dwe pataje l avèk ice, se yon desizyon ke yon jij federal e pran. Yo di w gen moun ki pa dakò tou, ki afime ke, enben sa kapab Sa kapab fè ke imigran yo pa konsilte medsen yo an ka durjans. Pa egzanp, si w konnen ke enben tout afè w, li pral li pral mete afè w deyò, oubyen tou paske ou ye ilegal ou pa vle al mete w nan nan mete w lage kò w nan bou nan bouch lyon an, enben moun sa yo yo gen urjans men yo pito rete lakay, yo pito bwè ti te asosi yo, ti te kanèl yo, ti te mant yo, Men yo pa ale nan kesyon Medicaid. Paske yo di puiske enfòmasyon sa yo yo pral bay yo e a ice donk si yo deja afè yo pa kòdyòm enben yo tou. Men yo di yo di ke se yo pale de imigran. E se sa ke moun k ap analize yo, moun ki ap defann dwa moun yo, moun k ap defann dwa imigran yo di ke enben ke sa kapab fè ke imigran yo pa konsilte medsen yo an ka durjans si genyen koze konsa. Donk, an nou retounen ankò sou kesyon Minnesota a, yo di ke Minnesota sa k fè ke yo fè gwo deplwaman sa se paske gon gwo skandal fwod nan sèvis sosyo yo, enben son bagay ki la depi plizyè ane e ki kontinye ap pran lòt nivo. Donk, semèn sa, enben pwokirè federal yo, yo deja enkilpe. Tande byen wi 6 lòt moun pou patisipasyon prezime yo nan yon sistèm de fwod. Yo toujou di prezime paske se lajistis ki di dènye mo a pou konnen eske moun nan koupab vrèman nan sistèm fwod sa a ki vize sistèm èd sosyal leta. Genyen ototal 92 moun. ladan yo anpil se moun peyi Somali, enben yo enkilpe yo e gen 60 deja ki deja kondane ke lajistis deja kondane. Donk lè lajistis kondane w donk pa gen manti nan sa, enben ou menm ou la yo pa p di prezime pou ou. Donk an nou repran chif la gen 92 moun, pami yo genyen anpil moun ki soti nan Somali, enben yo menm yo enkilpe, sa vle di yo anba akizasyon. e gen 60 ladan yo, sa vle di nan 92 ki deja e akize yo gen 60 deja enben lajistis di mo pa l, vèdik pran enben moun sa yo yo menm yo koupab, yo pa yo pa mansyone e kisa y ap ba yo kòm chaj, kisa y ap ba yo kòm pinisyon, kisa lajistis di, men gen 60 ki deja kondane. Minis ministè lagè la. Paske l te rele ministè defans ki se pentagòn nan, men kounye a yo rele l ministè lagè. sou Prezidan Donald Trump e avèk tou Marco Rubio, Marco Rubio ki se chèf diplomasi amerikèn nan e dayè li te pale avèk e Delcy. Donk se pou di w ke enben kesyon imigran venezuelyen an enben yo rezoud sa. Donk sa vle di kesyon tps toujou ap pale nan aktyalite a pou Venezuela menm jan tou ke l ap pale pou e Ayiti. Gen reyinyon k nan moman nap pale la gen reyinyon ki toujou ap fèt paske gen toujou moun. Wi gen moun ki toujou ap gade dan kèl mezi nan lèm di moun yo nap pale de e militan dwa moun yo menm ki ap eseye wè dan kèl mezi ke yo kapab wè si yo ta jwenn menm sa ke e on jij federal e nan Massachusetts te fèl pou Moun Soudan Sid yo, enben èske pa gon koze konsa yo te kapab fè pou Ayiti? Men yo di m gen anpil nuans nan nan règleman, nan lwa, nan stati tps la pou chak peyi genyen on nuans ladan yo ke enben se leta ki yo menm ap deside de sa, n ap pale de DHS, n ap pale de uscis se yo k ap bay. Men gen anpil enfòmasyon ki fè nou konnen ke gen anpil òganizasyon k ap defann dwa moun, k ap defann imigran ki yo menm poko dezame yo konsènan ka peyi Dayiti a. Nou konnen ke ka peyi Dayiti a, se premyèman, se premyèman nou konnen ke Ayiti li menm disi 3 fevriye, enben se la fen de tps la totalman e nou konnen ke gen 350 mil Ayisyen ki konsène pa kesyon sa a. Donk, Sa vle di ke y ap mete lè bouche dou. Kongrè a te reyini pa nòmalman sou tps Ayiti non, men se sou tps an jeneral, Stati Pwoteksyon Tanporè la, pou yo wè èske gen abi ki fèt nan tps la, èske gen detournement ki fèt. Lè n di detournement an, èske pa egzanp yo pa itilize de kritè ki pa kritè vre? Men Christine Nam ki se responsab depatman sekirite enteryè la, li di ke de peyi tankou Venezuela, de peyi tankou Ayiti, de peyi tankou Soudan, Nijerya e otre, yo menm yo pa yo pa gen menm kritè la ankò. Yo pa gen menm kritè ankò pou yo kapab, pou yo menm yo kapab benefisye de tps la. Donk se sa ke E yo menm yo di, men sitiyasyon an toujou rete konplike. Pa egzanp, lè w pran yon peyi tankou, lè w pran yon peyi tankou Ayiti, enben sitiyasyon an toujou rete konplike avèk tout kesyon ki genyen kòmsi moun k ap mouri isi, moun k ap mouri lòtbò. Donk, nou wè ke se yon sitiyasyon ki rete trè konplike pou Ayiti. Men, yo vin avèk yon lòt done, yo vin avèk kesyon peyi tyè yo. peyi tyè yo, peyi tyè sur yo ki yo menm enben se moun kote sa yo y ap voye moun yo e ale lè ke yo yo pran yo nan sant de detansyon yo. Donk sant de detansyon yo menm se pou yo akeyi moun ke arete yo, pa egzanp moun ke arete nou wè ke nou sot ap pale w de Nou sot ap pale w de de sant ke yo prevwa fè nan Florid akote de Alligator Alcatraz e epi sant Chrome nan enben yo vle fè yon twazyèm oubyen menm yon katriyèm pou yo wè e pou yo kapab resevwa moun men yo toujou gen gwo kritik paske sant sa yo se sant vrèman ki tèt chaje pa sèlman an Florid men genyen Vene genyen pa Venezuela non men genyen tou nan New Jersey yo pale mal de yo Menm sant pa egzanp kote ke Nicolas Maduro ye a, enben yo pale anpil de sant sa, sant Metropolitan Center a, de detansyon an, enben yo pale anpil mal de yo, li menm se yon lòt nivo nèt, paske li menm non sèlman li ensalib, men tou li genyen, li gen move I gen vyolans ladan l, donk tèt chaje. Donk, an gwo, se konsa sitiyasyon sitiyasyon an ye. E se la tou ke n ap mete fen ansanm. Nou te kontan, yon lòt fwa ankò, pou n te nan Dyabèz Imigrasyon, kote ke n ap eseye jwenn pou ou enfòmasyon, e eseye tou jwenn enfòmasyon ki soti nan men ekspè e ki pèmèt ou konprann kesyon imigrasyon. Kesyon imigrasyon pa sèlman yon kesyon de tps, yon kesyon de viza, yon kesyon Azil, men l yon kesyon tou de kooperasyon entènasyonal.